moun an jeneral sou kesyon lasante, donk asenisman, sante kominotè, tout sa ke ou sipoze fè pou viv byen e rete an sante, donk se sa ki konsène emisyon Ann Pale Sante. Donk maten an se jedi, jedi emisyon an espesyal, sijè a se newosifilis, koz newosifilis e konsekans newosifilis. Donk pa bouje, a toutalè. E de retou apre la poz mes amour donk toujou anko mwa donk pa bliye ale sou chèn YouTube Facebook Instagram al edem pataje video al like video donk se konsa nap ede emisyon ann pale sante rive pli lwen e nap edem sove plis vi donk sijè a sipèb tematik kem pote pou nou jodia se neurosifilis.

E prevansyon ki e le pli enpòtan. Donk sifilis la se yon maladi ke avan ke nou pat konnen li te egziste, li te konn ap fè ravaj, avan yo te panse se kolan fransè yo ki te transmèt maladi sa, donk son maladi ki plis nan peyi an vwa de devlopman, donk son maladi kap fè ravaj sitou an frans, o kanada. Donk se pa yon maladi pou nou jwe avè l. Men avan maladi sa te konn fè ravaj men lè yo te vin konnen tip maladi sa ki t koz li kòman li rele donk se te an ane 1905 donk yo te vin rekonèt ke son maladi par le non Treponèm pal Treponèm pal la ki se non Bakteri sa ki rele sifilis la se li menm ki koz sifilis la. Donk se la yo te vin rekonèt maladi sa. An 1945 yo pral retwouve yon medikaman ki efikas ki kapab trete maladi sa e a se moman la yo kòmanse ka mete fen avèk maladi sa paske li vin gen medikaman ki ka trete l. Donk la kòman maladi a prezante, de sine sentom. Maladi a prezante sou fòm de bouton de chank, se yon maladi peryòd denkibasyon se 9 a 90 jou, se yon maladi seksyèlman transmisib, kòman ou atrape maladi sa, se pa rapò seksyèl, li kapab pa vwa oral, anal e vajinal, donk yon pèsòn pòtè sen ki aseptomatik, si tout fwa ou gen kontak seksyèl avèk.

Maladi a rete. Donk lè li prezante sou fòm de chank, ilsè ki non douloure paske li pa fè w mal, aprè 3 semèn jiska 1 mwa li disparèt. E lè l disparèt pa pou otan ke ou trete paske ou pa t pran pyès medikaman e non plis ou pa t konnen si se yon maladi ke w fè. Sa ke l al fè e bakteri sa ale nan gangliyon lenfatik la, l al etabli la.

sou menm zòn ke l te parèt deja yo, keseswa nan vajen an oubyen nan peni an, ou nan anus lan, oudimwens nan de rougè ki nan pla men yo, nan pla pye yo. Si toutfwa li pa trete ankò, l ap vin nan stad segondè la, l ap parèt apre 6 mwa, e l ap tounen ankò nan, l ap vin arive, vin rive nan stad tètyè. E nan stad tètyè la, se la ke li pral touche kè a e sèvo a.

tisi, dè vèn, dè atè ki pote san o nivo sèvo a, lal gonfle atè sa yo, li vin koz san gen difikilte pou li transmèt nan sèvo a, e a se moman la pèsòn sa ka gen yon transfòmasyon, chanjman ki fèt, li ka vin gen pwoblèm memwa, li ka vin gen yon gwo pwoblèm sante mantal, paske sifilis la touche sèvo a. Nan stad tètyè la, la sifilis la kapab touche kè a, e touche sèvo a. E non sèlman nan newosifilis la li ka touche sèvo a nan nenpòt stad men nan stad tètyè la tou li plis fasil pou l touche sèvo a e kè a e sitou sa ki koz li pral touche kè a se paske bakteri sa ki se treponèm pa l la lè ou panse ke bouton an seche li geri Bakteri a al chita nan tisi yo nan òganis lan, epi li pran gangliyon lenfatik la, li koz ke li vin anfle, e a se moman la, atè kowonè yo ki reskonsab pou transfere san o nivo kè a, li pral gen difikilte, e nan moman ke l gen difikilte a, l kapab anfle vèn nan fè l gen difikilte pou san pase, e nan moman sa kè a pral mal fonksyone. E se nan stad sa li ka koz ke Ou gen yon arè kadyak paske sifilis la ka tiye moun li ka mete w nan faz asfisi ou ka gen pwoblèm respirasyon men se nan stad tètyè la kote ke li kòmanse dezan jiska trantan li ka rive nan stad tètyè la e nan stad sa a wap remake dèsine dè sentom onivo do onivo dè fès yo ka gen dè tach blanch nan do pasyan avèk nan fès li. Lè sa, li ka pa pap vini sou fòm dè bouton, dè plak, dè chank ankò, men li vin transfòme nan lòt faz kote ke li atake zo a, li rann yon destriksyon ògàn e sitou li atake òganis lan. Nan lè sa a kòman ke nou eksplike l ke nou ka pran maladi sifilis la, koz newosifilis la e kadyosifilis la, se sifilis la ki pa trete nan premye faz la ki se primè la, segondè la, la li vin nan faz latan e ke bakteri a etabli li nan tout òganis lan, Lè sa li vin koz tout ògàn yo an jeneral vin ap mal fonksyone. Paske sifilis sa ka touche zye a, li ka touche, lè l rive nan faz sa li ka koz ou gen pwoblèm ou pa wè nan zye lè li nan faz tètyè la. Donk kòman ke nou ka pran sifilis la e mòd de transmisyon an jan m di la se kontak seksyèl e nou ka pran l tou nan saliv, nou ka pran l nan dè choz souye si pa egzanp Yon pasyan gen bouton yo sou li menm, li grate yo, bakteri a rete, li pase men l sou yon tab ou di mwens nan zye l, li ka pote l sou li, li ka transmèt li, nou ka pran l pa saliv osi. Yon lòt fason ke mesye yo ka pran sifilis la se fi a ki se pòtè sen an. Paske nan stad segondè la, sifilis la ka parèt aprè 6 mwa e lè sa li nan gòj la li anfle gangliyon lenfatik la. Se moman la si fi ap fè felasyon pandan peni an an ereksyon nan bouch li, ou kapab pran sifilis la nan gòj fi a pandan ke lap fè felasyon pou ou. Ou kapab pranl tou nan vajen fi a, nan bouch ou kapab pran sifilis la. Donk pote prezèvatif la se yonn nan solisyon pou maladi sifilis la, se sèl fason sa ou ka pwoteje tèt ou kont sifilis la, mete prezèvatif nan chak relasyon seksyèl. E dayè 80 pou san ka de sifilis se nan ka de omoseksyèl, paske yo remake daprè rechèch se plis omoseksyèl yo ki fè sifilis avèk yon moun ki gon aktivite seksyèl A repetisyon oubyen plizyè patenè. E moun sa yo k le pli souvan k fè sifilis la. E sifilis la ankò yon manman ka bay bebe li sifilis la pandan ke bebe a nan vant. Li kapab trete byen antandi pase ke gen tretman pou sifilis la. Kòman l kapab trete si manman an gen tan depiste li fè dè egzamen li wè ke l gen sifilis. Medikaman ke y ap preskri l ap pran yo Timoun nan ka pran medikaman sa nan vant manman e lap tou trete avan l fèt si tout fwa manman pat fèl timoun nan ap fèt a maladi a paske se nan san li pran l li pran l nan manman. Moun ki te dekouvri maladi sa an 1905 treponem pal la se Berlin avek Haussmann kelke syantifik pami yo te gen 2 sa yo ki te dekouvri maladi sa e an 1945 yo te jwenn Gen tretman pou maladi sa, ou ka pran l pa enjeksyon miskilè pou w geri maladi sa yon moman. Yon maladi ki ka trete fasil pandansetan ou wè l sou ou, ou konnen se de pti bouton ki pa grav w ap viv avè l san w pa pote prekosyon, san w pa pran des atansyon pou trete maladi a. Donk sa ki plis enpòtan de tout sa m di yo, mwen di nou kòman l rele, kòman nou ka atrape l. Tout fason ke nou ka pran sa ki plis enpòtan se prevansyon primè la se fè de prevansyon mete prezèvatif a chak relasyon seksyèl pou evite maladi sa ki se sifilis e prevansyon segondè la si tout fwa w fèl ou kapab ale nan sant sante wè yon pwofesyonèl de la sante lap fè pran w prelèvman pran san. epi analize l pou l ka wè si se maladi sa w gen, si tout fwa aprè yon relasyon seksyèl aprè 2 a 3 semèn ou ta konstate ke sou po w nan pati vajen an nan bouch ou di mwens nan gòj la ap fè w mal, ou ta santi yon sansasyon gripal, se tou swit wè yon pwofesyonèl de la sante pou depiste si se pa sifilis la ke w gen. Lòt fason ke w ka pwoteje tèt ou prevansyon an se mete prezèvatif. a chak relasyon seksyèl. Donk nou ka remake ki sa ki koz newosifilis la, se sifilis la ki pa trete, aprè yon nonb de tan, li pral aji sou kè a, sou ren an, e konsekans li sou sèvo a, li kapab fè w vin pa gen memwa, w pa ka panse, ou gen konfizyon, ou gen pwoblèm de reyaksyon fizyolojik yo, ou vin gen yon anksyete, ou di mwens ou vin azaymè trè bonè. Pandansetan ou te ka viv, ou te ka rete an sante. Li ka koz reta sou sèvo a, fè sèvo ap mal fonksyone, li ka koz wap mal viv. Li ka fè w fon arè kadyak alimedya si tout fwa li rive nan faz tètyè ke li pa trete. Donk vwala, se te sa, se te la, sifilis ki èt yn enfeksyon trè zansyèn, E enfeksyon seksyèlman transmisib, yn enfeksyon bakteryèn ki trè. E repandi. Donk pran dè prekosyon, fè dè prevansyon pou nou kapab rete an bòn sante. Donk se toujou mwa, Arlène René, ki toujou pote yon sipèb tematik pou nou toujou sou la sante pou ede nou fè prevansyon fas a dè patoloji ki trè frekant ki kapab atenn nou a nenpòt kèl moman ke nou kapab Panse se de choz banal poutan ki a bokou denpòtans, fè de prevansyon, gen yon alimantasyon sèn byen ekilibre, pwoteje anviwònman nou panse ke sitou la sifilis se yn maladi trè zansyèn ki la lontan ke nou pat konnen men lè nou vin konnen pran de prekosyon. sitou asenisman, sitou evite pwomiskite a ki kapab fè nou gen plis ka, depiste paske depi son moun ki teste sifilis li a 90 pousan li ka teste VIH sewopozitif li ka yon moun ki imino defisyan. Akoz sa paske sentom yo ap parèt pi souvan, l ap reaparèt pi souvan e sistèm nan afebli, li ekspoze a tout maladi ki egziste. Donk m ap toujou la pou m pote yon ti konsèy pou nou, yon sijè pou trete pou nou sur la santé. Ann pale santé ap toujou la pou ede nou. Nimewo a se 48 45 21 52, 35 38 38 42. Donk ale sou YouTube, Facebook, Instagram. Ankouraje emisyon ann pale sante rele si w gen yon pwoblèm ke mwen ka ede w sur la santé byen antandu ede m pataje videyo se konsa n ap ede emisyon an rive pli lwen donk je vous aime beaucoup babay a la pwochèn.